Bonjou bonswa tout fanatik mwen yo koman nou ye E nou ka wè nou gen lontan nou pa vini sou chanèl la ki donk nap pase Nou gen avè nou la aktris Lea epi nou gen lòt 2 enkonni avè nou so map lese nou pou n prezante nou Bonswa tout moun non pa m se Jenarinthia
Bonswa tout moun non pa m se Sendy mwen kontan patisipe nan challenge la. Bonjou bonswa sa pral depan de lè nap gade video a nou konnen deja se aktris pa nou Leya kèk jou nou pa pase sou chanèl lan men nap prepare pou nou nou konnen nou toujou vini avèk nouvo bagay bon bagay pou nou e jodi an nou vini avèk yon lòt challenge se kisa li ye nou gen 2 zenkoni ansanm avèk nou m pa konnen si se yo kap genyen m pa konnen si se zazou kap genyen m pa konnen si se mwen kap genyen. Nou konn bagay la, lè kòk nan batay, fòk gon pèdan, fòk gon ganyan. Ki sa l ap ye? Chak moun la ap gen yon ze cho, trè cho, trè trè trè cho. W ap kale ze an, n ap foure l nan bouch nou. Moun ap manje.
Moun nan ap manje. M pa konnen, kòm Zazou konn abitye fè koken, m pa konn kiyès k ap fè koken. M pa konn fè koken.
Nou konprann?
So, men kòman li ye paske tout bagay gentan prepare, ok nou just prezante l avan. Nou pral pran ze a la epi nou pral kòmanse. Ou pare? Nou pare medam? Wi. Wi. Nou pare pou challenge an?
Wi.
Hi! Pral gen zen wi pral gen zen. Prèk prèk nan bouch Zazou. Bon fanatik mwen konsa liye nou toujou pote challenge ki move konprann nou men men konsa nou fèl nou pa nan fake euh silvouplè moun ki genyen an kisa lap jwenn? Moun ki genyen an?
Li pral kay doktè.
Moun ki genyen an pral kay doktè. Lap jwenn yon zen pou Ifrèt.
M soti anba kay doktè.
Bon mezanmi humm Nou ka wè vapè a. M konn lè a fòl anba e sa yo li menm wè. Nou deja gen doktè nou nou menm men ni men je a.
Nou gade bi men chalè a ap monte nou wè. Nou wè men ou wè men chalè a men l devan kamera men ni men chalè a ap monte ladan l li pa frèt kidonk nan.

Bon mezanmi jan nou ka wè la. O jezi. Zazou pèdi. Zazou pèdi wi. Demande nou sèl nou pat vle manje l konsa. Zazou pèdi. Nan ki sa. Ou lage atè a.
Kote sa m lage a. E sa yo menm sak mèt yo. Zazou.
Mezanmi meni nou ka wè. Kamera pap bay manti Lea. Meni nou ka wè sa e Lea k lage. Non non ou menm ou menm.

De ti medam yo di konsa yo prè pou challenge. E nou konnen, ni mwen menm ni Zazou bagay nou konnen lè nap pote sak pa bon, gade, nou pa janm pote bagay ki dous, bagay ki pi anmè a Yeye ki pote. Bagay la se konsa li ye mes amours.

Eee nap. Lea men gon kote lea vle bat mwen wi wè Se pou lea selman lap pale la. Guys on ze ki tou kale m vle pranl lea dim non elik pou pranl li pranl men ou nan wè bondye wè w epa. Sam konnen l fè mes amour. Li pran yon bagay glase l mete nan bouch li e e lè l pral pran ze cho a pou l pa santi l. Mwen vre.

Antoulèka so m espere ke nap enjoy ti ti challenge sa an so nap pote lòt bagay pou nou si nou wè nou pa lage fasil mezanmi piga n plenyen paske nap panse paske nou pa vle vin a move bagay pou nou ok m swete ke nap enjoy ti video a ou konprann nap bay pwen e Lea mezanmi konbyen l merite men li men li konbyen l merite paske l di el gen kite m pale a fanatik lan mwen di mèsi a tout moun ki renmen nou yo e mèsi tou a moun ki pa renmen nou yo. Nou konnen tout moun ki renmen nou nou sou kè nou sa pa renmen nou on love pou nou. E mèsi tou a moun ki toujou fè kòmantè, nou toujou li tout kòmantè. E gen moun ki pwopoze pou nou fè prank. E gen moun tou pou nou prank Pè Zazou, pou nou prank Balina. Tout sa e fanatik yo mande nou menm nap fèl. Kidonk les ouvriers travaillent au gout du maître. Yeah. Sa fanatik an mande a, se li nap fè pou nou. Yeah gen moun kap plenyn di nou pa li kòmantè nou, li chak Nou toujou li kòmantè yo. Nou ka pa gen tan poun reponn tout moun ok so nou la nap travay so pataje video a fanmiw zanmiw like kite yon kòmantè sa fè nou plezi anpil. Gen moun ki di yo yo kite nimewo yo nan kòmantè nou pa ekri yo E pa fòt nou, piga nou pran sa mal, nou pap ka chak grenn moun kap lage nimewo nan kòmantè nou pral ekri moun nan, nou konprann, nou eseye konprann nou e pa fòt nou bagay la se konsa li ye, e san nou menm nou pap ka rive, e m konnen nou renmen Zazou nou renmenm e n renmen Balina tou ki pa la ase souvan e pa fòt nou, e paske Balina gon bagay lap regle ki fèl pa la trè souvan, men m pwomèt nou ke lap tounen pou nou tou swit. Nan lot video nap wè balina ap retounen Mèsi se konsa sa te ye Mes amour nou pa di babay ti moun bann pèdan yo Bann pèdan yo Babay babay babay.